30 me 2026, Fowòm doryantasyon pwofesyonèl pa Fondasyon Lè Zansèt Sen Lwi e Mapolab son aktivite sipè enteresan ki merite ankouraje. Laprèv, Banj Medya ap patenè e ap sipòte e nan kad sipò sa, youn nan premye bagay nou ta ka fè se mete platfòm nou a dispozisyon pwojè sa. E nou gen avèk nou Direktè Egzekitif Fondasyon an ki vin prezante nou aktivite a e sitou prezante nou 2 patenè sa yo ki mete ansanm pou akouche pwojè sa ki sipè enteresan. Moise, sa k ap fèt? Bonswa Rodjino, bonswa a tout moun k ap gade show sa. Mwen se Moise Joseph, Direktè Egzekitif Fondasyon Ansyen Sen Lwi Gonzag. E fò m di w fondasyon an se Senlwik Gonzag, s on fondasyon ki gen 32 zan degzistans, 32 zan degzistans, egzèsis sa kòmanse dan lèzane 90, kote yon gwoup ansyen, nèg yo te met tèt yo ansanm epi yo di poukisa nou pa kreye yon bagay ki ka sipòte lekòl la, ki ka rann sèvis bay kominote a epi ki ka mennen dè pwojè. pou sipòte timoun yo, pou sipòte jèn yo. Se nan sans sa ke yo te vin avèk lide kreye yon Fondasyon dè Zansyen ki reyini tout ansyen pwomosyon, tout ansyen elèv ki pase lekòl la, reyini yo otou dè pwojè, ou konprann, dè pwojè ki fè sans pou lekòl la, dè pwojè ki ka ede lekòl la nan misyon l, dè pwojè ki ka ede timoun yo ki lekòl la. Men tou, gen yon pati ki trè enpòtan ladan l, se sèvis a la kominote a. Paske nou grandi nan yon anviwònman, nou grandi nan yon kominote. Nou estime ke se devwa nou pou nou bay yon bagay back bay kominote sa. Donk sa se yon aspè ladan l. Epi dènye aspè ki natirèl la byen antandi se kreye dè aktivite, kreye dè evenman ki ka ranfòse lyen ant ansyen ki te pase lekòl la, ant ansyen pwomosyon, epi kreye pon tou. ant, ann di sa ki pi gran yo avèk sa ki pi jèn yo. Brèf, se dinamik sa ki egziste anndan Fondasyon Ansyen Sen Louis Gonzague e nou gen anpil pwojè ke nou reyalize pandan 30 ane sa yo, m panse pi devan nou ka elabore sou yo. E Macoulab li menm se, Macoulab se yon platfòm, yon platfòm sosyal e ki ap fè pwomosyon lidèchip avèk antreprenarya e ka jèn yo. Yo sitou angaje yo bò kote inivèsite, kote yonn nan pwojè fè yo jisteman se konkou deba lapawòl ki sot reyalize resamman oswa bò gran final dans le Nord la e kote anpil inivèsite te patisipe, ki son bèl egzèsis kanmenm, kote jisteman ou envite jèn yo reflechi avèk dè. Dè sijè dè dè dè sijè denterè oubyen dòd nasyonal, bay ide yo, men tou pratike kilti tolerans lan, echanje, debat dan le respè. Yo gen plizyè lòt pwojè tou, m konnen yo genyen e yon pwojè ki rele Alumni Connecte pa egzanp, ki se jisteman jan w wè fondasyon ansyen Sen Louis Gonzague egziste a, li menm se al monte dè asosyasyon dansyen ke se swa nan inivèsite oubyen nan lekòl. Paske youn nan aspè ki trè enteresan nan egzèsis sa yo jisteman se eseye yon enstitisyon ki te ba w, ou wè ki sa w ka ba l an retou. Ou konprann? Paske vle ou vle pa, lè w pase nan yon enstitisyon, li rete nan sevo w. Donk, si enstitisyon sa a, li, an n di si l febli oubyen si l disparèt, e kòmsi se yon tou k ap fèt nan sevo w. Donk, li nan enterè w pou ou menm pou angaje w pou wè kòman w ka kenbe l vivan. So. M panse se pou prezante fondasyon avèk Makoula, m panse se sa. Bon bagay nou. Ok, bon klèman pa rapò avèk prezantasyon tou lè 2 platfòm sa yo nou ka wè ki sa k fè e kolaborasyon sa posib e se sa nou ka wè ki sa k fè se sa li pote fwi. Tou lè 2 enstitisyon yo bò kote pa yo gen 2 pwojè ki ale nan direksyon sa sètènman men klèman li fè sans pou m poze kesyon poukisa konnya Prezan an 32 ane degzistans, se premye fwa nou fè sa nou ta ka rele yon fowòm doryantasyon pwofesyonèl. Anfèt, fò m di w, se pa se pa premye fwa a, sa se pito yon repriz si w vle. E se yon egzèsis ke nou te fè pa le pase, e presizeman nan lèzane 98, 99. Lè sa a anviwonnman an te miyò, bagay yo te miyò. Lè sa a, aktivite a te vrèman grandyoz, kote te gen timoun ki soti nan tout pwovens ki vini, te gen 2 bis ke yo mete a la dispozisyon yo, se te yon kokennchenn evenman ki te fèt ankò yon fwa nan lakou Sen Louis Gonzague, men an pi grandyoz, lè sa anviwònman an te pèmèt li. E lè sa te gen anpil antrepriz, e anpil, anpil mezon dafè de la plas te patisipe, e se te ane 98, 99.

3 a 4 an, n ap reflechi sou li, n ap reflechi sou li, finalman ane sa a nou di ann fè l. Ou konprann? Finalman ane sa a nou mete pye n atè, nou di ann fè l, nou mobilize epi bon, vwala, nou relanse e relanse nou lanse la, nou konte kenbe l chak ane. Donk sa se yon evènman anyèl, chak ane n ap gen yon fowòm de lòryantayson pwofesyonèl. Bon, odela de, odela de objektif nou genyen pou n fè yon repriz, sètadi kontinye yon aktivite deja ke n te kòmanse, Oubyen odela de motivasyon pèsonèlman, sètadi fòk aktivite ta egziste, èske klèman nan moman sa la èske gen yon lòt rezon parapò avèk jan landscape e mond pwofesyonèl la ap chanje, èske gen yon rezon, èske gen yon pwoblèm ke nou idantifye e ke nou ta vle mye prepare jenès la pou li ki fè ke nou lanse bagay sa? Sètènman kanmenm gen yon pakèt nouvèl AI tout mond lan k ap chanje a tou moman. Toutafè monchè, s on trè bèl kesyon. M panse pou nou menm gen, m ka di gen 2 anjou. E fowòm sa a si w vle se yon, se yon pretèks pou nou ka ale vè dot bagay. E lè m di yon pretèks pou ale vè dot bagay, oubyen yon tranplen pou ale vè dot bagay, premye bagay la, e nou tout ap pale de devlopman Ayiti, e devlopman peyi a. Men pou devlopman sa fèt, se resous ki pou fè l. E sitou resous imèn, fò konpetans yo la. Eske nou janm pran tan vrèman pou n chita, pou n analize, pou n gade ki konpetans peyi sa a bezwen pou l devlope? Ki metye ki nesesè pou devlopman nasyonal? Nou gen pa mal de kilomèt de kot, pa egzanp. Men, e les métiers de la mer? Nou pa pale de sa yo. Se yon bagay ki kareman pa eksplwate ditou oubyen souzèksplwate menm. Men kounye a, kòman nou ka devlope dè resous, devlope dè konpetans ki pral itil nou nan metye de la mer pou ke lanmè a la ki la pou nou an, pou l ka tounen yon richès pou nou. Donk, m panse fowòm sa a ap sèvi nou de tranplen pou n fè pledwaye nan sans sa a. M bay metye de la mer la kòm egzanp, men plen lòt egzanp nou te ka bay. Dezyèm bagay la jisteman w sot di l, se parapò avèk e. chanjman ki genyen o nivo o nivo mond lan ou konprann kounye a entelijans atifisyèl ap vale tèren e kounye a kòman nou ka mye ekipe jèn yo kòman nou ka mye outiye yo pou e yo ka adapte yo avèk chanjman sa a paske se vre entelijans atifisyèl la ou oblije adapte ou avè l gen de metye m pa pral di y ap disparèt non men w ap oblije konpoze avèk entelijans atifisyèl la. Paske anpil moun te panse tou avèk avèk entènèt oubyen avèk òdinatè te gen kòmsi yo ta pral ranplase moun, men moun toujou ap fonksyone. Okontrè nou la, nou pral devlope dè konpetans kote ou pral itilize, ou pral adapte, ou konprann sa w ta aprann. Donk m panse fowòm sa se ap okazyon tou pou nou, ann di, bay jèn yo plis pèspektiv nan sans sa. Paske jisteman yonn nan yonn nan bagay n ap gen, yonn nan atelye ke n ap gen, se sou entelijans atifisyèl e nou te nou te tyen aske se yon atelye pou l ka pratik paske ase souvan bon tou on nan pale tout moun ap pale de entelijans atifisyèl AI AI men kounye a eske nou ka kòmanse rantre nan nan pratik kote pratik la kounye a kòman jèn nan li menm depi petèt nan lekòl segondè oubyen nan chwa de karyè li pral fè l ka kòmanse itilize entelijans atifisyèl la a bon esyan. Ok. Ya. Bon bagay, bon bagay.
Men e. Mwen kwè, sètènman, mwen remake ke ou pa sèlman gen yon apwòch pou le fiti, sètadi oubyen nou pa sèlman gen yon apwòch le mond k ap enpakte nou, sètadi e avanse teknolojik yo, ou pran, ou pran yo kòd kòm si reyalite ayisyèn nan, sètadi. Sètadi kòmsi kisa kisa nou genyen kòm valè oubyen kisa nou genyen kòm atou odela de teknoloji a. M panse apwòch sa ekstrèmman enpòtan sitou gon sitou gon analoji yo renmen fè yo toujou di parapò avèk teknoloji k ap avanse la plonbye yo pral gen plis valè paske simen se yon bagay ki ekstrèmeman manyèl donk li teknoloji kòmsi jan E entelijans atifisyèl ap vale tè, li pa enpakte yo kòmsi metye manyèl eksetera. Donk aspè maritim nan li ekstrèmeman enpòtan. Donk klèman m panse ke nou gen, nou gen, nou gen yon solisyon. Sètadi m ap pale de jounen an ke nou prepare an fonksyon de diferan pwoblèm sa yo. Men klèman kisa w idantifye, kisa nou idantifye? kòm pwoblèm, sitou nan domèn sa, sou teren an parapò sa avèk moun nou sible yo, e ke jounen oryantasyon sa ap vrèman akonpanye yo ladan l. Monchè, pi gwo pwoblèm nan pa lòt bagay ke enfòmasyon. E gen Carl Henry Saint-Amand, misye se yon medsen, misye te di yon fwa kòm si se yon adolesan 18 an ki deside ki granmoun w ap ye demen. So, ou oblije bay adolesan sa a otan denfòmasyon posib pou l fè chwa sa a. Ou imajine ou a 18 an ou fè yon chwa de karyè, ou fè yon chwa de pwofesyon. Nan reponn pou mwen, ou di.
Se yon adolesan 18 an ki deside ki granmoun w ap ye demen. Nan w ap pale de pou ou menm espesifik oubyen yon lòt moun? Non, e pa mwen k di l.
Non, non, w ap pale, lè w di yon adolesan, tankou nan ka pa m, si m di yon adolesan, se adolesan 18 an ke m te ye alekòl. Wi, egzat, ke w te ye a ki deside de granmoun w ap ye demen an. Egzakteman, se sa, se sa bagay la ye. Donk se pat gen klèvwayans. Exact. So kounye a fòk nou bay timoun sa a otan denfòmasyon ke posib pou l ka fè yon chwa ki yon chwa ki eklere. Jisteman talè ou mansyone ou mansyone plonbye pa egzanp kòm yon kòm yon metye oubyen yon pwofesyon ki pral ki pral repran valè. Men deja. m ka di se yon pwofesyon kòmsi ki yon ti kras souzèksplwate nan yon sans oubyen ke w pa gade tout aspè l. Paske ase souvan lè w gade yon plonbye ou panse petèt se travay nan kay yo l fè eksetera men plonbye a li menm li okipe l de Fè yon likid soti nan yon pwen A rive nan yon pwen B. E sa a n ap pale de tout tip de likid. Don, an n di, don don kabiran pa egzanp. Pa egzanp, yon plonbye travay nan ayewopò pa egzanp. Sa vle di li li okipe l de de kondui gaz eksetera. Sa vle di se se de lòt aspè de metye a ke ki pa vann oubyen ke moun pa fòseman konnen. E gen yon pakèt lòt metye konsa. E tankou enjenyè son yo ba nou dekouvri pandan n ap planifye fowòm sa a, gen yon ti dam, li se pitit yon Ayisyèn men li lotbò, li se enjenyè son men l ap travay sou bato, li responsab son sou bato. Li la depi lè bato a konstwi jiskaske bato a pran lanmè.
Bato de kwazyè? Wi.
Jiskaske bato a pran lanmè lesponsab son kòm se akoustik sou bato a. Donk sa e petèt de aspè nan metye a ke w pa konnen. Gen nèg pa egzanp ki kontab, men ki kontab sou yon bato de kwazyè. Donk se li menm ki kenbe liv kontab yo sou bato de kwazyè la. Donk se otan daspè, otan douvèti ki gen menm pa rapò a de metye ke nou rele tradisyonèl. Donk e ke nou pa gen enfòmasyon. Men pou mwen, pou mwen ka fè pli kou, se, se vrèman pwoblèm denfòmasyon pa rapò a metye yo. Paske nou rankontre anpil asosyasyon patwonal k ap plenyen de sa, patwon dantrepriz k ap plenyen de sa. Yo gen dè demand, yo gen dè bezwen, men yo pa fòseman ka jwenn resous sa yo su le mache. Paske ki sa, ou gen yon pakèt timoun k ap fè administrasyon, pakèt timoun k ap fè jesyon, pakèt timoun k ap fè kontabilite. Men, pa pou otan mache a e pa sa lap mande. A e di mache a gen dwa bezwen dè konpetans bokou pli teknik. Donk lide tou se di timoun yo, ey gade, men sa mache a ap mande nan moman an, li tap pi bon si w al la, li tap pi bon si w oryante w konsa. Ou konprann? Pou pa lwe tou vo ou ale nan yon filyè, epi lè w fini. Diplòm ou nan men w, ou pa ka jwenn travay. Donk ase souvan se de bagay konsa ki rive. Donk nou vle mete le maksimòm denfòmasyon disponib pou timoun sa yo. Wi, vrèman. Ok. M renmen le fè ke nou, nou, nou anpe pale avèk de enstitisyon ki non sèlman ba nou data yo, ba nou bezwen yo ke yo genyen. Epi. Evantyèlman m ta ka di ede nou ede nou kreye yon meyè eksperyans. Kounye a kesyon m ta ka poze w se klèman se kisa eksperyans lan ye? Se ki pati prenant, m ap pale eksperyans nan jounen an konkrètman, keseswa panèl oubyen atelye, ki pati prenant ki ede nou, ki akonpanye nou, ki sipòte? Gade patnè ki la se klèman men. Kiyès ou ye, kisa ou pote kòm sipò, epi de fason jeneral e kòman yo resevwa aktivite a dabò, apre sa m panse nou ka antre nan pwen sa yo an eksperyans. Trè byen.
Mon chè, e m panse patenè nou apwoche yo byen byen resevwa aktivite a e pou de rezon. Premye rezon an e paske se yon inisyativ ki vize jèn. Donk yo santi yo angaje pou yo ankadre jèn yo, pou yo ankadre yon aktivite konsa k ap ankadre jèn. Sa e premye aspè a. Dezyèm aspè a tou, li bon pou yo. Paske se okazyon jisteman pou yo vin di, men sa m ap chèche. Ou konprann? Sètadi, odela de an n di sipò pou aktivite a, men se yon envestisman li ye tou. Ou konprann? la paske se de resous e kòm se w vin antisipe sou de resous ke w ap gen bezwen donk inisyativ la te trè byen akeyi e sou pwen sa kounye a pa rapò avèk eksperyans sa ke w te poze m kesyon an monchè se ap yon trè bèl eksperyans e m pral ba w ide de pwogramasyon jounen an e fò m di w n ap gen yon envite donè envite donè la se doktè Kawòl. Berod Joseph se premye Ayisyen, pa premye Ayisyèn non, se premye Ayisyen ki te rive rektè inivèsite Ozetazini. L ap la avè nou nan edisyon sa a, donk e se envite donè. L ap gen. Premye Ayisyen rektè? Wi, inivèsite Ozetazini. Li te ansyen se li? Non, se yon dam. E sa fè m di w premye Ayisyen men pa Ayisyèn. Ou konprann? Donk sètadi lò mete fi ak gason ansanm se premye moun, premye ayisyen tout peyi ki rive rektè inivèsite Ozetazini. Donk lap la e lap gen pou l fon ti pale nan okazyon an. Epi aprè sa jounen an genyen ladann.

Dezyèm panèl la se lè metye nesesè o devlopman nasyonal ke nou pat pale talè a. Sa trè enpòtan pou nou, paske si nap pale de devlopman peyi, nap pale, nap revye dwen lòt Ayiti, e fòk nou wèl de fason teknik, de fason lojik tou. Donk e nap gen yon panèl konsa. Twazyèm panèl la, se yon panèl espesyal. e ki plis oryante, m ka di sansibilizasyon e sitwayèn si w vle. Se yon panèl k ap anime pa Jòj Sèlsis. Jòj Sèlsis se premye prezidan fondasyon an. Premye prezidan fondasyon Ansyen Sen Lik. Misye ekri yon liv dènyeman ki rele Vers Haïti Chérie. Se vrèman yon liv. Kote misye, li menm, pa rapò avèk eksperyans li, pa rapò avè veku li, li idantifye an 1, 2, 3, e kòman pou n fè l, kòmsi pou n retounen vè jan misye renmen di l la, Une Haïti chérie où il fait bon de vivre pour tous. So se lide a, sa sa se ap yon panèl ase espesyal. Epi dezyèm konpozant la se dè atelye tematik. Atelye sa yo ide a se pèmèt de pataj deksperyans nan diferan domèn, diferant pwofesyon, de pwofesyonèl apla pou pataje eksperyans yo dirèkteman avèk elèv ki enterese avèk pwofesyon oubyen filyè la. Nan atelye sa yo tou n ap gen de atelye espesyal kote ki, an n di ki kouvri yon aspè bokou pi psikolojik de koze a. e avèk tès doryantasyon, tès de pèsonalite, ap gon atelye pa egzanp se konprann sètadi kòman pou chwazi yon filyè, kòman pou jongle ant presyon familyal epi chwa pèsonèl paske se yon bagay ki souvan prezante isit kote timoun nan li vle aprann tèl bagay epi paran l vle se tèl lòt bagay pou l aprann. Twazyèm nan se anployabilite. Lide a se montre jèn nan depi nan klas kote l ye kounye a, l ka kòmanse prepare l pou mache di travay la. Donk li pa oblije tann lè l ap fin nan inivèsite. Epi atelye espesyal ke n ap genyen tou, akote de pataj de eksperyans avèk pwofesyon yo, se atelye sou entelijans atifisyèl la. Ok, sa li menm se, m ta di se enfotonik, se yon ekip enfotonik k ap anime atelye sa a. Men se vrèman yon atelye pratik kote yo pral kòmanse montre jèn yo de de astis oubyen de tips si w vle pou ekri de pwonp enteresan pou w ka jwenn de rezilta. Paske m sonje dènyèman m te patisipe nan yon konferans e jisteman epi se Mesye Patri Katye ki t ap di sa, pou itilize entelijans atifisyèl la ou bezwen gen yon minimòm bagaj entèlektyèl fò w genyen. Klèman, klèman.
Ayiti ou pa ka lage nenpòt bagay ou pap ka jwenn rezilta ou bezwen an. Donk se vrèman monte jèn yo kòman kòman yo ka fè yon pi bon izaj de pati sa. Donk se sa la m pale de panèl konferans, m pale de atelye yo. Twazyèm bagay la li menm se pati ekspozisyon an. Donk sou lakou a pandan tout jounen an n ap gen dè inivèsite k ap prezan, n ap gen dè ekòl pwofesyonèl k ap la men sitou n ap gen dè enstitisyon. prive kon piblik k ap prezan. Lide a se kisa? Se deja pou enstitisyon sa yo ka di jèn sa yo, men ki posiblite karyè ki gen lakay mwen. Pa egzanp, m s on bank, ase souvan lè moun yo wè bank yo panse se kès, se kontabilite, se finans, men gen tout kalte pwofesyon ki prezan, ki reprezante nan bank lan. Donk se ak okazyon an pou pou yo di men ki posibilite de karyè ki ki gen lakay mwen. Okazyon tou pou yo di e petèt nan 5 an oubyen nan 10 an men kisa m ap gen bezwen. Si deja ou menm ou panse ou ka oryante w la, la a ap gen opòtinite k ap tann ou pi devan. Donk se se vrèman konekte òf la a demand lan epi pèmèt jèn yo jwenn plis enfòmasyon ke posib. Ok.
Bon bagay, men toujou pou moun jèn sa yo ke sètènman ou pataje tout eksperyans lan, tout vizyon ke nou gen pou yo men an tèm de expectation oubyen an tèm de retonbe oubyen an tèm de rezilta etsetera dabò an tèm de kantite prezan ki kantite de jèn nan ap atann nou e an tèm de kalite tou ki tip de jèn ke n ap atann èske se inivèsitè oubyen klasik epi oubyen ki transfòmasyon ke w ta renmen yo fè e ki fèt epi kòman w ta vle ke yo soti anndan eksperyans la. Ok.
An tèm de kantite, bon dabò ki an n di an tèm de kalite, evènman sa dedye avèk elèv segondè, edisyon sa espesyalman e sitou timoun ki nan nouvo segondè 3, nouvo segondè 4. ki yo menm bokou pli pwòch de la sòti, e e mekanis ke nou te itilize se envitasyon dirèk a lekòl yo, a direksyon lekòl yo, e pi pou n pèmèt ke timoun sa yo kapab patisipe. Donk se timoun lekòl segondè ki nou vize spesifikman a edisyon sa. Men nanpèch ke. Li ouvè avèk jisteman dè inivèsitè ki ta vle vini swa pou ransenye yo sou dot filyè oubyen menm ki an kèt de reoryantasyon paske anpil fwa ou konn fin chwazi yon bagay epi yon bout liy ou wè e pa sa l ta dwe ye ou ta renmen fè yon lòt bagay. Sètènman. Donk, an tèm de kantite, se yon evènman ibrid, sa vle di vityèl e prezansyèl. Pou prezansyèl la nou atann nou a apeprè 5000 timoun sou lakou a. Pou pati vityèl la, an pwovens yo, e Okap mobilize, Wanament mobilize, Okay mobilize, e nou atenn nou atann nou alò a yon patisipasyon vityèl dapeprè 10,000. 10,000 ki ka patisipe sou zoum e sou paj youtoub e paj fesbouk fondasyon an avèk medya ki patenè yo. Donk e, donk e se sa. E pi an bout, an bout lign de eksperyans sa a ki sa n ap atann? Jan nou, jan nou di tèm nan se Comprendre, choisir, reussir. Donk e, ke timoun nan ka konprann ki sa, ki sa metye a ye, ki sa, oubyen ki sa sa l vle a, pou ki sa sa l vle a. E a la fen de la joune, kòm si pou l ka gen ase enfòmasyon pou l ka fè yon chwa. oubyen pou l ka pi pwòch don priz de desizyon. Li gen dwa nan fen jounen an li ok, li gen tout enfòmasyon yo men fò l al pwosès yo epi pou l gade men o final fò nou ba l ase ase douti, ase deleman pou ka fasilite l priz de desizyon sa a epi pou l ka reyisi reyisi nan chwa de karyè sa a. Paske bon o bout de la liy se sa l ye. Lè w fè chwa don karyè, w fè chwa don pwofesyon. Donk w ap atann ou ke w reyisi ladan l, ke w fè siksè ladan l, ke se swa pèsonèlman men tou pou anviwònman w, pou kominote w.
Bon bagay. M panse n ap fini. Se vre ke n ap fini men pèsèlman w ba yon repons. Dapre mwen ke nou fini, paske klèman si piblik sib la se, kòm nou ta di se elèv primè yo, klèman paran yo, yo sou kont paran yo toujou, klèman m ta envite w a yon mesaj bay paran yo, dabò avèk jèn yo, klèman m pa sou ase gen yon ka adrese yo dirèkteman men. Imedyatman yon mesaj avèk paran yo epi pou n ka mete yon fen nan ti diskisyon sa. E premye bagay la m ap ba w mesaj pou tou de. Mesaj la se pa pè. E pa pè nan tout sans. E keseswa parapò a sa ke n ap konnen kòm reyalite jounen jodi nan peyi a. e keseswa pa rapò avèk ensètitid ki genyen de manyè jeneral lè w gen pou fè nenpòt ki chwa oubyen pran nenpòt ki desizyon nan lavi w, pa pè paske ofinal tout bagay yo gen plas yo, tout bagay yo gen enpòtans yo, yon bagay pa ni move ni bon an swa donk se ou menm ki pral fè l bon ou move se jan w pran l lan. ki pral detèmine ki jan l ap ye an reyalite. E pou jèn yo, anpil fwa y ap di nou, nou se avni peyi a, mwen menm m panse nou se prezan. Ou konprann? Nou se prezan an e li kòmanse kounya. Li kòmanse kounya, li kòmanse kounya nan jan w ap konpòte w, li kòmanse kounya nan atitid ke w genyen, li kòmanse kounya nan sa w vle pou tèt ou, Li kòmanse kounye a nan chwa ke w ap fè. Donk, yo toujou ap di kòmsi peyi a pa gen modèl. Pa gen bon modèl. Gen modèl. Premye bagay la, gen modèl. Gen bon modèl. Dezyèm bagay la, si jamè w ta rive yon kote wè w pa jwenn modèl, pran tèt ou menm fè sèvi modèl. Sa se premye, sa se dezyèm bagay la. Pou paran yo, e. Fè timoun yo plis konfyans Fè yo plis konfyans Akonpanye yo, men pa toufe yo Mèsi se sa Ok Bon bagay Enben mèsi anpil Moïse Se te yon plezi pou n te genyen w la sou plato Sa Bòs jodi a. Mèsi E mèsi pou envitasyon an E mèsi a Bòs Media Dayè Bòs Media se yon. Fò patenè de fowòm oryantasyon pwofesyonèl la. Epi nou di mèsi avèk tout moun ki tap gade emisyon sa a. Nap tann tout timoun yo, depi w nan segondè, S3, S4, vini nan jounen sa a, jounen sa a se pou ou, jounen sa a se pa w. M garanti w wap viv yon eksperyans san parèy, se yon jounen ki pou lavi w.